Pou m ka dekri yon seri de dosye ki rete kache. E sitou pou vye bouk kabrit blan sa w ap gade la m tande yo rele Jeff 3 wa. Jodi a m pral fini a misye la wi. Dosye misye a se yon gwo dosye bon. Te bon nan ki paj m jwenn li la. Dosye misye a se yon dosye ki jis nan paj 35. Nono gadon sezisman. Twazyèm dyòl li kap tchel. Anyway non m kite dosye sa. Dosye 1 an m antre jis nan paj 35 poum ka vin pale a salopri sa yo rele Jeff 3 wa. Nou menm tou si nap byen gade nap wè jodi an m kite ozetazini m antre ayichi jis poum ka jis poum ka dekri dosye nèg sa yo. Bon mwen menm gon seri de bagay map gade nan peyi ayichi sitou koman yo rele bagay sa wi bagay yo konn mete polisye yo komisalya komisela komisila Kosli sa a Ou pale jagon? E e komisarya! Merd gadon pawol mesye. Nono gadon sezisman. Kraze m dyol li kap tchem. E e son kesyon de kraze peyi. Sekirite a. Paske tout bagay sa a kounye a pa gon kote pou vire pou wè komisarya non. Kijan? Pa gen komisarya non. Optik.

Sou bagay, bagay sa ap pran. Nèg la jem dyòl li kap tchel. Kot temwen nasyon ayisyen an pa bon moun Nou pa ta ka kite Jeff 3 wa ap simen betiz sa yo sou nou sou rezo an la Jeff 3 wa ta ka ap fonksyone a pa pou gade Jeff 3 wa menm. Bon gade bon map moutre nou yon ti video la bon gade Jeff to a wa avon lot salopri anko kap danse wa menm sal menm danse salopri a paka danse menm danse salopri a paka danse esak fe jodi an mantre nan mikom nan la epa pou blag ki bagay mantre nan mikom nan epa pou blag pase mwen lèm te sendoneng. Lè m te Sendomeng, e pa konsa m wè Dònimike yo fonksyone.
Sitou lè m te Ozetazini. Ameliken yo pa fonksyone konsa. Gon seri de moun, lè yo, depi yo wè moun nan pa ka, pa ka fè bagay la byen, yo pa kite l, yo pa kite l mase nan bagay la. Yo, yo toujou, moun sa yo, yo toujou evoke yo nan bagay, Li evoke. Yo revoke yo. Yo pa kite yo fonksyone nan jan de bagay sa yo, sitou depi moun nan pa ka fè bagay la. Pa vin fè moun yo kouri la non.
Nou menm nasyon ayisyen, nou son nasyon ki dwòl anpil. Nou son nasyon ki dwòl e son nasyon ki si kont li. kontriple, konplikel. Ou konprann sa m di w la? Nou s on nasyon ki twò kontriple. Nou pa ta ka kite Jeff 3 wa ap simen makak sa yo ba nou sou rezo an la. Nou pa ta ka kite Jeff 3 wa ap fonksyone fè makak sa yo ba nou sou rezo an la. Se pa respekte moun sa yo, se derespekte an sa ye. Jodi an la mwen m ap flite pou Jeff 3 wa. E sa k fè jodi an la, m moute nan stidyo a la, m antre nan mikwo a pou m pale avè nou. M ka fè nou konnen kiyès ki dyòbolo nèg fò. E se paske nou vin pèdi kontwòl tèt nou ki fè dapre w gon seri de bagay tou nou vin pa konnen. Paske non sèlman nou menm nou gen espri mechanste nan tèt nou e tout bagay se mal nou wè devan nou. Se sa k fè nou mal pou devlope paske nou pa ta ka kite Jeff 3 wa, ti Jeff 3 wa On nèg ki pap menm benyen menm on nèg ki pap janm lave pyel pou nou kite Jeff Wawa ap fonksyone fè makak sa yo grennen makak sa yo ba nou nan peyi Ayiti la e de espektan sa ye e sak fè jodi an la m kite ozotazili m antre Ayiti menm pou m ka vin pale avè nou pase m sispèk lè m kan lè m kan lpe lè m kanpe ozetazili m ap pale avè nou m sispèk e lwen m twò lwen nou nou pa tande m byen m antre m antre. M antre Etazini la pou m ka vin pale avè nou. Ou tande sa m di nou an byen? On Jeff Twawa ki pa menm gen kay menm pou li rete, a moun l ap dòmi? Mwen miyò grann mwen gwo kizin lakay la e ladan m dòmi? Jeff Twawa pa gen sa menm non. Kounye a pou nou kite, pou nou jwenn mwayen, nou kite salopri sa a ap fosyole, ap fok, kòman di, a.